Se toujou yon plezi pou mwen salye pèp Bondye a. Kèlkeswa kote sou lè Tele Ayiti pral antre lakay ou, map di Bondye mèsi paskem ankò anvi e map pwofite salye tout envite ki pase nan show sa deja. Ayiti pa lwa se emisyon map swiv sou Facebook, YouTube, Instagram, sou tout rezo yo ki ekri konsa AYITIPAWLA. Jodia mwen gen avèk mwen kòm envite. Mackensen. Mackensen koman nou ye menn? Mackensen frè pam zanmi pam bagy di Michel nou la koman ou ye frèm. Mwen chèlèk byen menn jodia la ou sou plato a menn. M sou plato a m byen kontan fom vin pase bay zanmim vizit nou konnen wap fon kokenn chenn travay nan kominote a. Mèsi m apresye sa, avan tou menm poun ka kòmanse danble paske konnen nou pa gen pwoblèm gen 30 minit sèlman, kiyès ki Mackensen? Oh men Mackensen se yon ayisyen yon patriyòt ki te konn jwe foutbòl. ak anpil zanmi, se yon ayisyen ki renmen Ayiti anpil, ki renmen lang kreyòl la, ki toujou ap travay pou l wè ki jan li ka pote kichòy pa sèlman pou ede Ayiti vanse pi douvan, men tou ki jan mwen menm mwen ka angaje tèt mwen nan batay k ap fèt pou kore lang kreyòl la. Ok. Mackensen, se tout, ki non konplè ou? Oh Mackenson Kervin Haitian. Mackenson ki sa? Mackenson Kervin Haitian.
Kervin Haitian?
Ah, Eske nou sa se nou Haitian li? Ah, je. Yon lè bon nan Haitian bon katedral. Ah, nou sa se sekrè li ye, jou wè la e kon sa li ye. San detay. Ou pa gen okazyon di nou sa? San kon sa se, se nou lanmou m nan.
Bon m pa gen m ka di, bon misye chwazi pou l pale kon sa, nou pale. Mackenson jodi a la ou la pou pale de kreyòl. Ok, avan tou, pou ki sa se kreyòl ou chwazi pou pale pami tout lang ki egziste? Non men kreyòl se lang manman m, kreyòl se lang papa m, kreyòl se lang zantray mwen, kreyòl se yon envansyon zantray mwen te fè pou yo ka kominike antre yo e yo pase l ban mwen. Kidonk pa vrèman gon kesyon pou ki sa se lang sa m chwazi. Se lang sa ki chwazi m paske se sou tè peyi Dayiti m fèt, se lang sa ki simante tout Ayisyen alawonnbadè. Kidonk se pa yon chwa. Se lang pa m menm jan lang franse se lang franse, lang alman se lang alman. Sa vle di sa ke, sa vle di sa ke kreyòl se lang lakay nou? Ya, se pa yon chwa m fè pou m valorize l. Eske lè w gen pitit ou, lè ou voye l lekòl, eske se yon chwa ou fè pou voye l lekòl? Se paske pitit ou se pou ou li, ou gen obligasyon moral pou ede edike pwòp pitit ou. Se menm bagay la tou pou lang kreyòl. Mwen gen yon odigasyon, mwen gen yon obligasyon moral pou m fè lang mwen vanse. Paske se nan lang mwen m ka vanse tou. Se menm bagay la pou yon franse, pou yon angle, pou yon alman. Lè yo, lè yo ede lang yo vanse, se pwòp tèt yo y ap fè vanse paske lang yo se zantray yo. Vwala se sa nou konnen pami tout lang ki egziste sou latè e se yon fwon nan ki fèt Ayiti se sa m ap byen pale? O, pitit Bèlè san pou san, pitit Dèlma 2, pitit tout zòn nan. Ok, men ou gen lontan depi w kite Ayiti? O, kèk tan lontan, m kite Ayiti trè jèn nan laj ti ti gason, nan laj adolesan m mwen vin isit epi m pa janm. Retounen back an Ayiti. Men, an, Ayiti pa janm kite m, li toujou nan kè m. M toujou ap gade ki sa k ap pase an Ayiti. M toujou ap angaje tèt mwen nan ki jan pou mwen ede peyi m, nan ki jan pou m ede lang lakay, sitou nan, nan, nan, nan espas edikasyon. Kidonk, mwen mache a tout Ayiti nan kè m. Menm si. Ayiti sou kè ou.
Men e tou dènyèman la ke n ap vini sou lang kreyòl paske se kreyòl ki sijè prensipal la e ke ki jan nou te fin te fè drapo pa bò isi. Drapo a nou konn sa l vle di pou nou menm Ayisyen. Ki jan sa te vle di pou Ayisyen ki Etazini k ap fin te fèt drapo lakay yo. Kidonk, kidonk drapo nou s on senbòl. Se sa ki fè li mache avèk yon relasyon emosyonèl. Lè w wè drapo w sonje lakay. Kidonk lè ou flote drapo w bò kote w rete se di w di ou mennen peyi w nan zòn kote w ye a tou. Se sa ki fè lè nou te deyò a nou t ap selebre fèt drapo a, se yon deklarasyon nou t ap fè pou n di nou pote Ayiti lakay nou kote nou rete kounye la. Kidonk drapo a senbolize peyi a, lè nou mete drapo a flote deyò a se di n ap di Ayiti bò kote nou tou. Vwala se sa. Sa vle di ke li enpòtan pou nou fete ke drapo ayisyen pa bò isit. Wi, drapo kreyòl la.
Wi, klèman, paske li ede nou konekte ak lakay. Mackensen, m ap gade nan CV la, m wè ke ou gen anpil pwojè pou kreyòl. Èske ou kapab pataje yo ansanm avè nou?
Youn nan bagay ki genyen, nou konnen, dapre sa pedagòg di, dapre sa sikològ montre, edikasyon fèt pi byen nan lang matènèl. Nan lang timoun nan aprann nan men manman l a papa l yo. Ebyen. Si se nan lang matènèl edikasyon an fèt pi byen, an, si nou ta bezwen bay moun lakay yon bon jan edikasyon, kote nou maksimize sa yo ka aprann, ebyen se nan lang lakay li ka fèt pi byen. Sa pa vle di edikasyon pa ka fèt nan lòt lang. Men, si nou ta bezwen maksimize, an, konesans timoun yo, si nou ta ta bezwen ede yo devlope konesans yo pi byen, pi fasil, se nan lang lakay yo pou nou ta fè edikasyon. Sa pa vle di edikasyon pa ka fèt ni an franse ni an angle. Men, l ap bezwen pou nou travay ansanm pou nou mete materyèl yo sou pye epi tou pou pou anseyan yo, yo menm, yo jwenn ankadreman pou yo ka vrèman fè edikasyon an nan lang zantray. Men, nou ka toujou akonpaye l avèk franse avèk angle. Tank yon moun pale plis lang, se tank li pi bon pou li. Men, li enpòtan pou nou rekonèt edikasyon li menm, l ap fèt, l ap, l ap pi efikas lè se nan lang kreyòl la edikasyon an fèt. Pa pa egzanp, gen yon seri de konsèp ki tèlman difisil, pa egzanp, gen konsèp nan syans, pa egzanp, yon teyori tankou relativite, menm moun ki aprann li nan lang zantray yo, pa egzanp, yon ti Ameriken ap ki ap aprann teyori relativite a nan lang pa l ki se angle, li gen pwoblèm sezi yon seri de konsèp, paske konsèp yo defye bon sans. Kidonk, imajine yon timoun an kreyòl li menm ki pral aprann li nan yon lang li pa konnen, ki, li pa metrize ki lang li. Ki, kidonk l ap gen plis difikilte pou l konprann konsèp sa yo. Sa vle di, si nou te ka mete ide sa yo an kreyòl, nou ap fasilite pou etidyan yo vin konprann konsèp yo pi byen, paske se nan lang zantray yo y ap fè l. Vwala, se sa, se Mackensen jodi a ki chwazi yon Ayisyen ki te Ayiti lontan, li chwazi pou li mete kreyòl, pou l ba kreyòl gen valè l, pou l ogmante sou sa l te gen la avan. Ke nou kontinye, n ap fè w konnen ke sou sa jwenn sipò. Alix and Marco Team Machann Kay, Max Sue Beauty Salon, Tina Decor, Good Deal Shipping, LAL Beauty Salon, Jacquina Boutique, Pauline Fashion Store, Sekam, se moun sa yo ki fè show a posib aprè Bondye nan syèl la. Mackenson, jodi a se kreyòl li ye, se jounen kreyòl, men ou èske ou okouran ke gen yon jounen mondyal kreyòl? Wi, genyen l, genyen l. Men se pa sèlman pou nou gade l sou, sou yon, nan yon espas senbolik. Se pa chak ane pou n ap di, jodi a se fèt an kreyòl patou sou latè, nou pral selebre kreyòl. Lè nou ekri an kreyòl, lè nou diskite koze konsekan yo an kreyòl, se selebre n ap selebre kreyòl. Mwen menm, chak jou pou mwen se kreyòl paske chak jou m ekri an kreyòl. Pa egzanp, jodi a, anvan m vin nan cho a la, m te fè yon ti chita diskite sou echèk an kreyòl. Men menm ak yon gwoup zanmi sou rezo sosyo yo, n ap devlope tèminoloji jwèt echèk la an kreyòl. Mwen fè l avèk zanmi tankou yon zanmi ki rele Luc Lukenson. Mwen fè l ak lòt zanmi ki rele Thadee. Mwen fè l avèk Evens Azima. Kote ke nou tout nou etidye syans, nou etidye matematik, nou etidye lòt sijè ki baze sou syans ak nimewo. Epi nou travay ansanm pou nou wè ki jan nou te ka vin ak tèminoloji a. Gen de gwo gwo towogasyon m ta voye yon kout chapo ba yo. Pa egzanp.

Se la a li ap travay nan kategori lengwistik, nan kategori lengwistik kote ke li ap fouye zo nan kalalou pou l moutre nou lang kreyòl la se pa yon lang ki espesyal pa rapò a lòt lang, li gen menm valè a lòt lang, li ka fè tout lòt bagay tout lòt lang yo fè. Sèj Madè li menm se yon statistisyen ki etidye sikoloji tou ki ap moutre, ki devlope diferan metòd, metodoloji pou moutre kijan. Pa egzanp, lesklavaj afekte sèvo moun, li ap montre tou ki jan yon edikasyon an kreyòl ka fasilite konpreyansyon timoun yo. Se tout grandèt sa yo ki mache devan m, mwen suiv epi mwen menm mwen angaje tèt mwen nan travay la tou. Mèsi Mackensen, e jan n di l la, se Jounen Kreyòl pou Mackensen jounen jodi a n ap resevwa yon jèn gason ki fèt ann Ayiti, ki pa fin grandi ann Ayiti, depi adolesan li vini pa bò isit nan Brooklyn, New York, alo Etazini pou byen di, e jiska mètnan misye ap goumen avèk kreyòl la. Eske l pa gen, eske ou pa panse w ap jwenn yon dikap pou batay sa w fre kò w ladann nan la? Non, li pa, li pa yon, li pa yon, li pa yon andikap. Li pa, li pa kwense m, ni li pa, li pa koupe pwent mwen. O, okontrè, se, se plis kapasite l ban mwen. Pa egzanp, m pral ba w yon bagay, lè m te Ayiti, m te konn degaje m an franse. Lè m rive Ozetazini, m te vin bliye pi fò nan franse yo. Kidonk, se lè m kòmanse ap ekri an kreyòl, franse sa yo retounen. Talè m ba n egzanp. Kiyès ki pou te ekri kreyòl? Non, mwen, lè m, lè m vin Ozetazini, m te, m te al nan high, m te nan high school, m te al nan high school mwen, nan lekòl la, te gen, yo te bay yon klas kreyòl, pase kreyòl li te obligatwa pou yon timoun, sitou yon imigran ayisyen pou l pran yon kou kreyòl. Mwen te chwazi pran kou kreyòl la, men, se pa, se pa lakoz mwen te pran kou kreyòl ki fè mwen vin angaje m nan kreyòl. Se yon atik mwen te li pa aksidan, an angle. Ou pa aksidan ou pa li li. Pa aksidan hein? Pa aksidan m li li. Yon atik Michel DeGraff te ekri ki t ap montre lang nou an pa espesyal parapò a lòt lang. Li pa nan yon kategori espesyal pou kò l. Tèks sa te tèlman byen ekri, li te vin enspire m menm pou m antre nan batay la, ki s on batay nou rele batay kreyolis kote nou la pou n fè lang nan bouje pou ba l jarèt. Men, se pa valè n ap ba lang nan paske lang nan te deja gen valè nan li menm.
Kidonk, nou ap mete men nou foue men nou nan pat la pou l ka fè plis pen. Men, lang nan te deja gen valè pa l, li pa depann de nou menm k ap ekri ladan l pou l gen valè. Men, li depann de nou menm tou k ap ekri ladan l pou fè l evolye, pou ba l elan pou l al plis kote.

Poutan, eritaj fwen sa a deja nan lang kreyòl la, paske baz leksik lang kreyòl la, kidonk, ansanm vokabilè l yo pifò soti nan lang franse. Kidonk, menmsi Ayisyen pa ta pale franse, eritaj fwen sa a ap toujou anndan lang kreyòl la, paske se baz leksik franse, se baz leksik lang kreyòl la. E ki avantaj ou jwenn nan goumen pou kreyòl? Enben, li yon avantaj espirityèl. Lè w ap travay. pou pwòp lang ou, lang zansèt ou te kreye, kote w ap konekte avè l, kote w ap fè lang nan di bagay yo pa te konn di ladan l, sa se satisfaksyon li nan li menm. Sa se pi gwo avantaj lan. Lajan pa ka pa ka kanpe devan yon satisfaksyon konsa. Gwo sètifika, akolad pa ka kanpe devan yon satisfaksyon. Sa se yon satisfaksyon ki soti nan nanm. Èske pa egzanp, èske w konn jwenn sipò? Kèlkeswa sipò li ekonomik. Mwen pa ko janm jwenn okenn sipò ekonomik nan men okenn enstitisyon, ni nan men leta, ni nan inivèsite. Mwen fè chwa pa al chache kalte bagay sa yo paske m imajine yo, pafwa yo pral di m kisa pou m fè. Paske m son moun ki renmen libète m, sa m konn fè pafwa mwen konn fè mayo, m gen yon mayo ki rele sèvèl, mwen konn vann sèvèl lan. Sèvèl, ou ka pale de li? Ya, mwen, sèvèl la son yon mayo m fè, mwen senbolize li avèk yon kat jewografik peyi Dayiti. Ou pa gen imaj yo la non? Non mpa gen l sou mwen la. Kote mwen, mwen pran chak depatman yo mwen ba l yon non. Mwen rele l sèvèl. Pa egzanp, mwen ba chak depatman mwen ba l yon non. Bagay yo konn itilize kont zòn nan, mwen ba l yon kontèks pozitif. Pa egzanp, ann nou di konsa, yo di Latibonit, yo gen tandans imajine se moun k ap sèvi dyab. Ok, mwen pran Latibonit, mwen rele l espirityalite. Mwen pran Pòtoprens, kote yo tout te yo di moun ap goumen, mwen pran l mwen rele l rezistans. Mwen bay chak depatman yon non. ki, ki, ki bay yon refleksyon, yon bagay ki baze sou bonte, yon bagay ki pozitif. Men kiyès te enspire ou a fè yon gwosè bagay konsa a? Ah, mwen menm se yon moun ki renmen defi. Tank yo di yon bagay pa ka fèt, mwen gen tandans rantre ladan l pou m montre l ka fèt. Paske anpil moun gen tandans imajine ou pa ka fè filozofi oswa matematik, syans an kreyòl, mwen angaje m, mwen fè l. Mwen fèl se youn youn m panse se si zansèt nou te ka batay kont Napoleon se pa syans nou pa ta ka fè an kreyòl. Syans an kreyòl se yon bagay ki tap pi fasil pou nou fè pase Dessalines ki te kanpe l bat Napoleon tout moun sa yo te sòti nan gwo kokennchenn akademi militè e nou bat yo sou zile lakay. Sa zansèt nou te fè kont Napoleon mil fwa pi gran, mil fwa pi difisil pase sa nou menm nou chwazi fè ak lang kreyòl la ki se mete syans ladan l, mete filozofi. Mete koze konsekan ladan l. Ki feedback ou jwenn de pwojè sa ki rele Sèvèl la? Ki feedback ou jwenn? Mwen jwenn plizyè moun ki ban m sipò moral, ki toujou ap ban m bourad, ki di sa w ap fè a li enpòtan. Men m konn jwenn de twa moun tou ki sòti pou dewoute m. Men nan kan moun ki dewoute m nan, ou jwenn de moun. Ou jwenn moun ki gen movèz fwa, ou jwenn moun tou ki pa konprann motivasyon mouvman kreyolis la. Pa egzanp, gen moun ki movèzfwa, ki panse kèlkeswa sa n ap fè a se dèyè n dèyè kraze mas pèp lan. Sa se moun ki gen movèzfwa. Ya, sa se moun ki gen movèzfwa yo, men nan gwoup sa gen moun ki inyoran tou ki pa vrèman konprann sa n ap fè a. Gen moun tou ki panse se sèl ak lang franse a nou ka bouje. Moun sa yo se pa movèzfwa yo gen, se paske yo fè, daprè mwen menm, yo fè yon movèz konklizyon. Yo imajine se atravè lang franse a nou pral bouje, nou ka vin menm jan a Matinik, nou ka menm jan a Gwadloup. Men, ki moun ki pral depanse tout kòb sa a pou fè Ayisyen, tout Ayisyen pale franse alawonnbadè? Eske nou pral kounye a depann sou Lafrans pou l voye ove, pou l voye mil, you know, mil, milya dola pou nou ankadre tout pwofes, anseyan franse sa yo? Eske l ap voye moun? Men nou pa bezwen sa! Just pou yon, jis pou yon lang nou oblije fè tout sa, pandan ke ak yon ti kal nan kòb sa, sa yo rele milya dola a, nou ka fè tout moun ann Ayiti aprann ekri e li kreyòl kòmsadwa, epi nou ka travay pou mete yon seri de liv konsekan nan lang lakay kote timoun yo lè yo nan klas yo ka gen aksè avèk materyèl akademik sa yo an kreyòl. Mèsi anpil Makenn, men ou konnen ke Batay la pral anpil paske nou pa lekòl an Ayiti, men lè nou al nan biwo leta, yo egzije nou pale fransè. Sa se yon anomali, se sa se sa lengwis yo rele yon anomali lengwistik. Kote kote n ap viv nan yon sosyete, pifò moun nan sosyete a se yon sèl lang yo konnen, yo konprann, yo pale, epi lè yo rive nan biwo leta a, yo adrese yo an fransè. Kidonk, moun, wòl m, ki, ki, ki, ki, kisa kominikasyon ye? Se pou fè m konprann e pou m fè w konprann. Jisteman. Si, ki wòl Leta?
Wòl Leta se pou li fè enfòmasyon pase byen rapid e byen fasil. Jisteman. Si w al nan yon biwo Leta epi moun ki otorite a pou ba w enfòmasyon li pale avè w nan lang ou pa konprann, kidonk Leta pa konn wòl li, li pa konn devwa l. Pa sèlman leta a fò wont, li fè tèt li wont plis toujou. Paske yon leta ki konsekan, ki gen sèvèl, k ap panse, l ap rekonèt nan ki lang pou l adrese moun ki antre nan biwo l. Si pifò moun nan peyi a pale kreyòl, pwobabilite yon moun ki antre nan biwo a pale franse minim. Kidonk, lojikman, si leta konn sa l t ap fè, lè yon moun antre nan biwo a, se kreyòl li t ap pale. Apre sa, mwen menm, li fè m byen anpil.
Li fè m byen anpil. Kounye a, lòt kesyon ke m gen pou ou ankò, Poukisa yo fè kou kreyòl an Ayiti nan lekòl pou timoun yo, pa kont lwa lan direksyon yo pa vle yo pale kreyòl, yo vle yo pale fransè? Se sa rantre nan menm kontèks lengwistik lan, anomali lengwistik lan. Li rantre tou nan yon pwoblèm kolonyal. Pa egzanp, pa bliye, lè moun te konn pale kreyòl, yo te fè w imajine se yon lang moun ki sòti nan raje. Li pa yon lang ki swadizan, ki swadizan rafine. Sa vle di, si w al lekòl, objektif lekòl la se pou l vin Fò w rafine, kidonk, lè w ap eksprime tèt ou, se an franse w vin fè l, paske se sa k pral siyifi ou rafine. Men sa se yon mit, se yon bobin fil naylon li ye. Yo fè w imajine, se an franse pou w pale, pou w di koze konsekan, pou w parèt yon moun ki entèlijan. Apa m ap pale avè w la a, m pa tonbe sou tèt, an kreyòl m ap pale avè w la a. Jisteman, ou konprann men m konprann ou byen.
M pa tonbe sou tèt, tout sa m ap pale a se bagay yon moun ki al lekòl, ki edike ka di. Kidonk, klèman, m pa oblije pale franse, m pa oblije di literati. Olye pou m di literati pou imajine, se sa k fè m entèlijan an. Dayè, lè m di literati lan, s on move diksyon m gen an kreyòl. Paske si m t ap pale franse, m pa t ap di literati. Poukisa lè m ap pale, m oblije literati? Pandan ke mwen konnen bon diksyon kreyòl la, li pa admèt s on u an lè w ap pale. Se kounye a w vin fè m wè batay la difisil anpil. Sa k fè m di sa, imajine w ann Ayiti, avoka a pale franse, jij la pale franse. yon moun ki pale kreyòl, yo pral kondane moun nan an fransè, li pa menm konnen ki lang yo pral, ki sa yo pral di pou yo kondane l lan. La ou montre m batay la vrèman difisil O, anpil. li li difisil men se yon batay nou nou ka nou ka kòmanse genyen paske gen gen gen gen gen Men ou konnen n bezwen lajan pou n fè sa? Wi n ap be nou nou be nou pi e pa plis lajan nou bezwen sa yo rele motivasyon avèk sa yo rele enèji pou n fè l. Li pa bezwen anpil lajan nou E deja men fò pale fò gen kreyòl anpil deja. sponsò deja tou pou n fè travay la rive pi lwen. Non nou bezwen pou moun yo pran konsyans pase li pa vrèman difisil pou gouvènman an, otorite nan gouvènman an pale kreyòl. Dayè, elè y ap pale kreyòl, yo parèt pi entèlijan. Imajine yon, al gade otorite ki pale franse yo, lè yo rive nan peyi letranje, an Frans, y ap pale franse, ou wè, se kòmsi entèlijans yo desann. Menm otorite sa a, gade l k ap pale kreyòl, menmsi se yon kreyòl fransize li ap pale, pou l montre l te al lekòl, w ap wè, li gen elokans, w ap wè li nan ben li, w ap wè li pa bege. Men lè w ap gade l rive nan yon chèn televizyon an Frans, menmsi nèg la te gen doktora, ou wè se yon moun, Eta de si desann paske lap panse nan yon lang, lap pale nan yon lang sèvèl li pa fin metrize byen. Kidonk gen yon gen yon gen yon tradiksyon kap fèt ant ekspresyon l avèk sa lap panse. Donk li klè pou tout moun, menm moun ki al lekòl nan gouvènman ann Ayiti. Vwala se sa wap swiv Haiti Paw la, yon chouka ede pa Jean Michel Bagy Di ki se mwen menm, Haiti Paw la se ekri HAYTIPAWLA, ki w kapab swiv sou Facebook, Instagram, sou tout rezo yo. Poukwa pa, jodi a nou gen anpil moun kap fete, se fèt pèdènè, pèdènè, m swete w bòn fèt. Se fèt ou enjoyed K-Nedjy se neve pam jodi a fè misye 17 ans K-Nedjy bòn fèt se pou la premyè fwa m te gen yon neve ki te vini nan ki te vini devan m deja menm lè m gen youn ki pi gran men m te gen plis chans enjoy avèk K-Nedjy K-Nedjy bòn fèt nou renmen w anpil epi nou gen Véronique inosan k ap fete Véronique la se pli jèn dè inosan Véro tout cho a se pou nou m renmen nou anpil e n ap swiv Ayiti pou l la ansanm avèk humm men ou rete nan ti zo.

Kidonk, gen yon seri de zanmi, lè w wè m, yo pa rele m Makenson. Yo rele w Ti Zo. Yo rele m Ti Zo. Men manman m p ap rele m Ti Zo, manman m ap rele m Pouchon. Egzakteman. Lòt kesyon ke m te gen pou ankò, e mwen menm avè w ta fè yon diskisyon, sa ka gen 2 a 3 jou de sla, men gen moun ki ekri m plizyè fwa, yo mande m, fò m poze kesyon sa nan show an, paske show an pral fini, e nou pa gen anpil tan pou n fini an, nou pral fini apèn gen 7 ou 8 minit pou n fini. E, m te poze yon kesyon, m te ekri l sou kont Instagram mwen, Poukisa Akansan gen 7 koulè m pa wè koulè nwa a? Ou te reponn mwen, moun yo, moun yo pa t fin konprann sa w te di a, si w kapab eksplike moun yo pou rezon an la. Nan syans fizik, la pi fasil pou moun nan konprann. Fizik gen plizyè bagay, gen sa w rele dekonpozisyon. Lè w pase limyè blanch lan nan sa yo rele prizm an anglè, li konn dekonpoze l an koulè lakansyèl. Sak fè w pa ka wè koulè nwa a nan lakay sa se paske nwa a an reyalite li pa vrèman yon koulè li se li se yon espas ki absòbe tout koulè yo tout espas ki absòbe tout koulè parèt nwa oh ok. Kidonk si yon bagay nwa se pa reflete l reflete limyè se absòbe l absòbe limyè li absòbe l epi l vin nwa se sa k fè lè moun nan di konsa oh li Bondye lè li gen po lè li po nwa Bondye Bondye Bondye detache avè l. Son kokenn chenn mit li ye. Dayè, si w t ap fè yon lòt na, si w t ap panse yon lòt fason, ou t ap wè, an, koulè nwa a se absòbe, l absòbe limyè a pou l mennen l anndan l. Ok. Ou wè?
Pandan ke refleksyon limyè a, ou ta plis pase, ta plis sanble yon rejè. Se kòmsi, si, si w ta di sa a rejte, an, si w ta di blan sa a koulè sa a, Ou tap di, se voye l voye limyè a jete paske se limyè a se refleksyon ki fèt. Pandan ke nwa a li menm se absòbe l absòbe limyè a ki mennen limyè a anndan l. Kidonk si w tap kreye yon mit, mit pou ta di konsa se lè po nwa a e ralo rale limyè pou al nan nou tap fè plis sans nan yon kontèks syantifik pase koulè blan an.
Kounya la w konn poukisa akrèsèl pa gen koulè nwa? Tizo explike l byen ou konn tout bagay avan ke menm mwen m ale map sèvi sponsor yo apresa pou Stevenson pou Mackenson pral di pa pral di konsa ke kisa li genyen nan djakout li paske Mackenson bon gen plizyè bagay sa mwen wi non men sam mwen prale mwen dis kisa ya sa se yon sa rele dis kavalye polka avan men w pa di li banm sèl sponsor paske ou konnen ou pa di li kounye a la banm sèl sponsor rapid Alix and Marco ti machann kay Maxi Beauty Salon. Tina Decor, Good Deal Shipping, Eliel Beauty Salon, Jacquina Boutique, Pauline Fashion Store, Sekam. Jodi a nou pa gen Kenny avè nou dèyè kamera a, nou pa gen, nou pa, se son sèl moun nou gen dèyè kamera jodi a se Dickenson Bazil, malgre pye l pa bon, li fè efò a, li vin ban nou love la. Nou pral fini Mackenson, nou rete 7 minit pou nou fini, ou konprann, sa w gen nan djakout ou tou lage l pase bò la gou bagay la, ann ale, pa gen tan ankò, ann ale. M pral di sa real quick, gen 2 bagay m ap di ki enpòtan anpil. Nan kòmansman show a, Ou site non Bondye, m konnen w se yon nèg ki espirityèl, mwen renmen sa anpil. Men, koze lang nan, li nan zafè espirityalite a tou. Pa bliye, Martin Luther t ap goumen pou yo mete Labib nan lang moun yo. Paske se an laten li te ye, li konnen lè se an laten li ye, Se prèt lan k ap di moun yo kisa ki nan Labib. Poutan, lè li nan lang moun nan konprann, moun nan ka gen yon koneksyon dirèk dirèk ak Bondye lè l li Labib la li menm. Kidonk, lang nan li menm, li fè pati espirityalite a tou, paske Maten Luther, se pou sa tou l t ap goumen, pou bagay yo soti nan laten pou yo ekri nan lang moun yo menm.
Kisa m gen nan djakout mwen? Sa ou gen la a, w ap gade sa a. W ap yon ti lapen, yon ti lapen blanch je wòz, se pitit mwen, Kira, pitit fi mwen ki desine l. O ye? Pas, ya, m ap fè yon, m ap fè yon entèpretasyon kreyòl, oswa yon tradiksyon kreyòl de yon liv ki rele Alice in Wonderland, ke m ap rele Alis nan peyi bèl mèvèy. Li gen tan fèt an kreyòl, epi, se, se edisyon m ap fè la. Kidonk, m ap korije ti kote ki gen erè, pou bagay yo tonbe daplon, avan m pibliye l. La a tou, genyen. Sa a, ki rele Dis Kavalye Polka, sa a se lè Dis Zòm Nwa, ki se yon entèpretasyon kreyòl liv Dis Zòm Nwa la, Etzer Villers te ekri. Ok, ou menm w ap mete l an kreyòl? Mwen entèprete l an kreyòl.
So li, sa a plis pase yon tradiksyon paske gen bagay mwen mete ladan l otè a pa t imajine di. Lèfigitou, kadans lang kreyòl la diferan de kadans lang franse a. Se sa ki fè li plis pase yon tradiksyon, li se yon entèpretasyon. Ebyen nan ka sa wap bezwen anpil sponsor yo la pou mete bay sa yo deyò. Paske mwen gen plizyè kopi, mwen voye plizyè kote. Objektif lan se pou m wè si m te ka fè yon ti maraton pou m wè si m te ka bay liv la gratis ti cheri. Pou tout elèv an Ayiti ka gen aksè avè l libelibè. Nan ka sa la oblije bay kòman pou moun yo jwenn ou la, e Facebook oubyen email ou m pa konnen. Anba moun relijyon yo kapab jwenn ou menn pase wap bezwen plis. Ebyen map di nou moun ki gen lentansyon mwen rete lwen enstitisyon, mwen rete lwen NGO, mwen rete lwen leta. Si yon sitwayen prive ta renmen edem nan travay map fè a, nan travay an kreyòl la, li ka rele mwen nan 3 47 423 78 84 ki se telefòn mwen. Konsa tou li ka ale sou entènèt lan li mete sèvèl. Li mete CV l, map parèt. Konsa tou l ka mete markensincurvinglines dot com, lap parèt tou. Si yon moun ta vle bay patisipasyon l nan nenpòt fason. Patisipasyon an pa oblije lajan. Li ka dokiman, li ka sipò moral, li ka yon materyèl, pa egzanp yon konpitè, yon pwogram ki pèmèt mwen fè bagay yo pi vit. Kidonk li pa oblije lajan, li ka nenpòt sipò, li ka sipò akademik tou, li ka yon yon anse yon pwofesè ki ta renmen, pa egzanp yon pwofesè nan nan syans ekonomi ki ta renmen yon ta renmen travay avèk yon ekriven kreyolofòn pou l ekri yon tèks sou ekonomi. Ok, Sa a se yon ki jan moun yo fason. kapab kontakte ou? An, plis Ou sou byen fe Facebook ou, ou byen ya, telefòn ou, ou byen m pa konnen ya plis Instagram sou ou? tel plis sou Facebook mwen, se sa m plis itilize, men li ka fè l tou sou nimewo telefòn mwen ki se 3 47 4 23 78 84. Ok Facebook ou? Facebook mwen se Markenson Curvinglines Facebook. Vwala se sa, sè Makenson ap mande tout koze sa yo pou nou sou Koze Kreyòl. Pa bliye K-Nedjy k ap fete jodi a, K-Nedjy bòn fèt, neve pa m, Véronique Minoussan, plis jèn, se moun ki pi jèn nan tout Minoussan yo, Véronique, bòn fèt Véro, epi Pè Nènè, kenbe la pa lage. Makenson avan ke menm mwen fini, ki konsèy w ap ban nou, paske bal fini kounye a la, ki konsèy w ap ban nou pou Koze Kreyòl la? Konsèy m ap ban nou se, se fè kout, se, se. Pale kreyòl epi ekri kreyòl, pa sèlman sa, eseye mete ide konsekan yo an kreyòl tou. Lè ou fè sa, se kreyòl ou voye monte. Pa bliye, moun k ap ekri an fransè kounyela yo, sa y ap ekri an fransè la, nan dizan, pifò moun pa p menm sonje yo te ekri yo an fransè. Poutan, si se an kreyòl ou ekri yon tèks syantifik, paske se nan kòmansman lang nan ou ekri l, Tèks sa a gen pou l rete nan memwa sosyete a paske pa gen anpil liv ki ekri an kreyòl nan domèn sa yo. Kidonk si w se yon sosyològ, ou ta renmen vrèman kite yon eritaj, se ekri yon tèks sou sosyoloji an kreyòl. Paske tèks w ap ekri sou sosyoloji an fransè a chaje yo sou latè, Fransè ekri plizyè, Kanadyen ekri plizyè, Bèj yo ekri plizyè, Swis yo ekri plizyè, kidonk pa w la gen plis chans yo bliye l. Men si se an kreyòl yo ekri tèks sou sosyoloji a, sou filozofi a, sou syans lan, l ap rete la paske sou tèks pyonye l ap ye. Se menm jan an nan tèks ki kòmanse nan lang franse yo, yo toujou la moun konnen yo paske se se premye lan se premye tèks yo ekri nan lang sa yo. Kidonk, li nan avantaj ou pou ou ekri an kreyòl, sitou nan syans, nan koze akademik yo. Mèsi Mackenson Jean Paske w te vin nan show a Bèn mesye gen yon renkontre pwochènman. Mèsi anpil, m pa ka tann pou m retounen ankò zanmi m. Mèsi. Se la nou kanpe, mèsi a ou menm ki t ap swiv paj Ayiti Paw la. Nou te gen Mackenson avè nou. Non pam se Jean Michel Bague di tout sa w gen pou fè fèl depi konnye a paske wè Jezi w pa konn demen Ayiti pa w la Pow! Ayiti pa w mèsi.